plan kiltirèl e sivilizasyonèl, 1 paske Kalbas se sa l bay tèt li kòm misyon, li plis ap travay nan kesyon kilti, men sof ke nou dakò ke se yon ak politik, e nou dakò totalman sou sa, e men tou sa ki enpòtan se ke tout aksyon kiltirèl oubyen sivilizasyonèl pou ke li òganize nan site a, donk fòk gen yon aksyon politik ki fèt. Donk dabò gon fòk genyen yon kilti oubyen yon sivilizasyon ki defini e yon ansanm daksyon politik pral pèmèt ke li pran kò anndan espas sa. Donk nou ale nan nan nan kesyon kilti, sivilizasyon men son fason pou nou reveye yon lòt entelijans politik pou al òganize kesyon an nan nan lojik sa. Donk premye ak sous pou Ayisyen an Se nan seremoni Bwa Kayiman l kòmanse. Premye ak sous ayisyen, oubyen afro-ayisyen, kreyòl la. Lè w di afro, afro-ayisyen an, Lafrik s on kontinan ki gen diferan basen sivilizasyonèl. Sa sa vle di, Afriken pou nou sou plan kiltirèl, nou gen yon èt ke nou envante ki rele Lafriken.

reyini yon bann moun e ki rele afro mesye se t yon mansonj e entelektyèl nou ye n paka di bagay sa bagay sa pa egziste. Ou byen pran l Lionel, tankou lò si w pran l de fwaye kiltirèl wap jwenn se se syantifik pou jwenn ap gen yon divèsite men kounye a la si w pran l nan yon moman sivilizasyonèl lè w ap di sivilizasyonèl fòk a ba li oblije detèmine paradigm sètadi Afriken an te devlope yon paradi. Se fo!
Pa gen Afriken ki devlope yon paradi. Se pa vre. Dabò, mezanmi, ann antann nou, nou gen de tip de sosyete ki gen de nivo de devlopman e ki anpil nan yo ap viv anndan tèt yo san yo pa fòseman al nan de relasyon avèk dot. Mezanmi, sa yo pral rele Lafrik la, se lakolonizasyon ki envante l, wi. Sou le plan mdalou senbolik istorik se la kolonizasyon ki envante sa yo rele lafrik
la trè byen mbyen kontan wap pale sa k rele afriken mbyen kontan wap kote chak fwa nou di konsa afriken sou plan sivilizasyon la nou fè m pè donk pou ou menm afriken yo pat devlope tout yon sivilizasyon se pa janm m pa afriken yo devlope dè pwopozisyon sivilizasyon sètadi pèp kominote ki ap viv Nan espas jeyografik yo rele Lafrik la, yo devlope diferant pwopozisyon. Yo pa genyen yon inite sivilizasyonèl. Se nè pa vrè. Non, nou pa di gen yon inite sivilizasyonèl. Donk, nou konnen gen plizyè fwaye de sivilizasyon ki genyen an Afrik. Etyopi, Libi, Ejip. Ejip, e ot. Donk, nou menm kòm demach nou an, li se yon demach Dabò, pou ke nou pa renye sous nou, jan nou te di a, donk kòm desandan ki soti an Afrik, donk nou chita sou sa nou ye pa rapò a yon, pa egzanp, lè w pran Jean Price Mars nan Ainsi Parle la Langue ki ap eseye montre kòman nou soti nan kominote Dawonmen an e ki gen tout yon konpreyansyon de lavi, ki gen tout yon entèpretasyon nou fè de lavi a e ki ban nou yon mòd fonksyonèl pou n fonksyone. Donk apwòch nou an se yon apwòch ki chita sou. kote nou soti, wè, nan espas jewografik la, e ki genyen yon fason ke li fonksyone. E an fonksyon de fason ke nou fonksyone a, pa rapò a loksidan lè n vin la, sitou nan peryòd lesklavaj la, ki te mande n pou n jete sa nou ye kòm moun, pou nou refasone tèt nou apati lojik loksidan. Donk nou menm kòm Ayisyen, e nou, nou, nou nan yon lojik pou ke nou gade sa nou te soti an Afrik kòm eleman, kòman nou kapab konstwi apati de li menm pandan n ap teni kont de sa nou pran la yo kòm kòm m te ka di kòm kòm de valè pou ke nou rive konstwi yon valè komin ki chita nan yon lojik kritik pou n konstitye tèt nou. Bon, sa deja bokou pi rasyonèl ke sa n t ap di a senk minit lan. Sa deja pi klè, pi senp e mwen. Pretansyon. Mwen gen yon lwa mwen ta renmen di nou. Yon kesyon mwen ta renmen poze nou. Plis m ap tande n pale, e m konprann toutafè, e m panse twaka Ayisyen, Ayisyèn pataje konpreyansyon sa a ke evidaman gen yon sistèm de dominasyon.

E se byen ke ou kòmanse pote l. Men, lè nou pran istwa Dayiti, èske nou pa pè ke, paske lè n tonbe nan gwo bonnanj, ti bonnanj, ou sot di toutalè a, a Bondye pèpè, èske jisteman nou pa pè ke kiltiralism ki genyen nan pwopozisyon nou an kontribye maske reyalite sosyal ayisyèn nan nan dimansyon lit dè klas li. Paske se pa premye fwa y ap di nan listwa Dayiti nou tout se nwa, fò nou al chèche fondman senbolik nwa sa ki fè inite nou e le nwarisme est passé par là.

Yon sòt de mistik de lorijin ki fon rasanbleman alò ke nan la reyalite gen nèg nwè kap rich sou do lòt. Se premye kesyon m nan. Dezyèm kesyon m nan, e m tounen sou ekspresyon bon Dye pè pè a, pwoblèm ki genyen, pa gen sivilizasyon ki pa di, menm si l pa al vann tèt li, ki pa di ke verite monn nan li enonse l. Tout sivilizasyon gen pretansyon sa. Pwoblèm ki genyen an se ke genyen ki dominant pa rapò a dot. Men sa, donk, sa ki dominant yo evidaman yo enstale dominasyon yo a e se tout afè nòmal kankou m ta di tout a lè a ke ou rejte dominasyon sa. Men eske jodi a la lè w ap pale de

an sivilizasyon e finalman l ka mennen vè lè total vè yon totalitarism paske n ap gade tout sivilizasyon jisteman ki di w se mwen k gen verite a trè fasilman yo glise nan dè lojik totalitè pou yo di se mwen k gen verite a ou menm ou pa nan verite a donk ou son enmi oubyen ou son ou mekreyan ou son enkredil ou se ou se de kesyon e e e rapid an ap di sa itilize bon Dye pèpè a se pa Pa gon lide de konkirans. Se, se pran pran lan sans ke lè w di pèpè l sòti deyò. Tou bònman, sòti deyò. Donk se, se sa Bondye pèpè. Men pa, pa nan lide ke e konkirans. Ni tou, e travay nou an, e Lionel, li pa yon travay e, e kiltiralist. Li pa yon travay kiltiralist. Li, li, li plito yon travay kote lèt imen an li menm li fòje Li toujou fòje on kadr, on kad de panse e daksyon pou l pou l ka reyaji ni sou tèt li e dan lespas. Donk kad sa a lè l reyaji e e li pran on fòm, li pran on fòm politik, on fòm ekonomik, on fòm sosyal. Donk e sa nou rele sivizasyon, pèp e lima an di limanite. Lè a limanite a li li li li gon jan l ap l ap l ap l ap moute mond li. Donk donk lefèt ke ke nan yon espas ou ka ou ka bay tèt ou yon episteme, ou ka bay tèt ou yon fason de vwa, yon fason yon fason de pale, yon fason de ekri yon yon lòt literati. Donk, e sa ke ou pale de de sivilizasyon, ou pale de paradigm, ou pale de vizyon di mond, men e pa yon kesyon de travay kiltirèl. Ou pito se yon travay, okontrè se yon travay ki ve tèt syantifik, ki ve tèt syantifik filozofik, sa ve di poze kesyònman verite, la verite son deba, poze kesyònman verite, poze kesyon lèt, sa ve di, sa ve di pou lèt la li menm kapab jwenn alèz li a, donk se travay la sa. Donk se, se son travay imanite, son travay imanite, imanite, sètènman nou kapab, nou konstate ke travay ki fèt nan seremoni Bwa Kayiman an, Jan Boukman, a ou konn Boukman, yo rele l Boukman, sa di se yon nèg ki toujou plen liv nan men l, donk li jan l vle pote pote travay la, donk li vle pote yon travay limanite. Donk se ta di nan konsyans, nan konsyans enteryèl mwen, nan konsyans entelektyèl li, li di kèt limanite jan l ye la, limanite e kokobe, Kokobe sou le plan, sou le plan spirityèl, kokobe sou le plan entèlektyèl. Gen anpil spekilasyon nan sa n ap di la. Sa n ap di la, li pa fonde sou yon dokimantasyon istorik non. Non, men Lyonèl,
men Lyonèl, kòman fè. Ki son pèsonaj fasinan Boukman nan. Lyonèl, Lyonèl, an n pran fasèt, an n pran potansyèl imè yo, an n pran potansyèl imè yo. Mwen pa reponn de kesyonm yo non. Bon bon bon fon e. Non se de kesyon yo eske. Pou kesyon Bondye pèpè a se yon fason de. Men m twouve ekspresyon li te enkyete m. Men 2 kesyon m ap repran yo rapid an pli kou. Premye kesyon an eske nou pa pè sa n ap di a la paske anpil bagay nou di si nou li la revi le griyo N ap jwenn yo. Paske gon ideyoloji politik an Ayiti ki fè anpil mal, ki tye anpil moun, ki rele lenwarism e ki fonde sou yon sòt desansyalism afriken, la famez, men li, alma mater Duvalier a, se sous nou an. Se menm diskou a. Mwen di, èske nou pa gon enkyetid? ke jisteman pawòl nou an pa lage nan yon mistisism ki fè bliye reyalite sosyal la, kote wi m se nwa n ap reprezante lesans nwa pou nou tout epi gen nwa k ap ri sou do lòt. Se premye kesyon m nan. Dezyèm kesyon, èske nou pa antre nan yon lojik tout pwopozisyon de sivilizasyon pwopoze de manyè entwitiv ou elabore ou Vision globale du monde, yon sòt de verite sur notre presence au monde. Tout genyen, e se dwa yo tout pou yo t genyen. Genyen ki dominan pa rapò a dot. Konteste dominasyon an se youn, men antre nan yon sòt de lit, de konkirans. Monchè, se mwen k gen laverite a? Se afro ayisyen an k gen verite a pa rapò a oksidan an? Oubyen se oksidan an k gen verite a pa.

Donk se kòman soti moun nan nan demach dopresyon ke l ye a nan kesyon klas sosyal pou ke nou pèmèt ke lòm nan li libere tèt li e li jwenn espas pou l fonksyone. Donk se sa ki fondamantal pou nou. Donk e anplis nou pa nan yon demach mistisism Dur paske nou. A m renmen dur la.
Missis is komè men mo missis is mòl.
Paske nou nan yon espas de rankont de tout sivilizasyon yo. Donk nou teni kont ke Lafrik li gon bagay l ap pote, nou teni kont ke loksidan gon bagay l ap pote. An tèm de syans e teknik, gen de bagay fondamantal ke l ap pote. Donk nou, kòman pou ke nou rantre nan yon demach global, rankont, kote nou, m te ka menm di eklektik, kote nou ap eseye gade kòman nou kapab marande plizyè valè sivilizasyonèl nan yon lojik pou konstwi libète ayisyen an, oubyen konstwi libète moun yo an jeneral. Donk se youn nan eleman fondamantal. Donk nou teni kont de kesyon rapò 2 klas yo e kòman pou ke nou libere moun yo nan pwosesis sa. Donk se youn nan eleman fondamantal. E pi nou anndan sa n ap pale a Kalbas Ayiti, se yon pwosesis de sa n rele yon espirityalite layik. Nan sans ke nou pa fèmen bagay la kòmsi sou. Pwopozisyon tèl, tèl, tèl, tèl sivilizasyon ou tèl ot sivilizasyon. Donk, nou nan yon lojik pou ke lwa ki kapab detèmine dimansyon espirityèl lòm nan, paske laspirityalite pou mwen li ontolojik, donk moun yo, yo fèt a yon dimansyon rele espirityèl. Donk, kòman pou ke nou jwenn lwa sa a pou l fè l fonksyonèl lakay moun nan, odela de.

Pwopozisyon yo, Kisa ki kapab konstitiye nou kòm moun, nan yon lojik dabò de libète? Donk, kòman pou n konstwi libète pou n soti nan kesyon dominasyon an? Donk, se sa ki fondamantal anndan travay la.
Kalbat Ayiti, ki se yon asosyasyon oubyen òganizasyon sosyokiltirèl ki genyen apwòch pa l, teyori pa l sou kisa ayisyanite a ye, sou Relasyon yon pèp kapab genyen avèk evantyèl orijin li, men mwen menm kote teren m ta renmen mennen nou sou li a, e m poko fin satisfè de repons nou ban mwen an, paske al li Les Griots, al li Duvalier Liben, al li lòt nèg, gen anpil bagay nou di la ke yo di deja nan peyi a. Wi yo di deja, men ofèt, ofèt yo, pou mwen, èske Paske. Demach la se te konstwi libète moun. Paske jisteman mwen menm e kesyon m vle poze a e ki enkyete m e se sa k fè nou rekonèt mistisism nan ou di l pa se pa yon mistisism di ekspresyon w make m nou pa pati

Yo konn fini pa janm pèmèt regle pwoblèm sosyal la. E gon fraz Bawon Dòlbak ki pa t kwè ni nan oken, ki pa t kwè nan oken Bondye, ki te gon bèl fraz ki te di, Assez longtemps les conducteurs des peuples ont levé les yeux vers le ciel, qu'ils les ramènent enfin sur la terre. Lè m ap tande n pale M gen enpresyon ke nou nan menm lojik al chèche yon sòt de sans de lendividu, sof ke nou menm nou pral di kòm deyò a anndan, sibjektif la objektif, donk lè w ap chèche l w ap chèche l anndan endividu konkrè a, men mwen menm mwen gen yon mefyans.

M pa kwè yo janm regle pwoblèm, yo janm ede regle pwoblèm sosyal yo. Ok, m konprann preokipasyon w lan. Mwen menm. Yon preokipasyon konkrèt.
Men yon peyi gen moun k ap mouri grangou, gen Jovenel Moïse, gen tout sa k ap pase yo. E si n pati. Mwen konprann de yon preokipasyon. Kòm le dizè un certain Karl Marx, e si n pati de reyalite moun yo pou n pa al chèche repons yo lòt kote? Ban m yon bon egzanp. Mwen menm m ap pran kòm yon egzanp, mwen menm mwen pati, mwen menm mwen. te adere avèk le marxisme, le materialisme historique. E se pou moutre w ke evidaman nou pati de kondisyon materyalik tiyès moun yo, men menm mwen evolye pou ke m pale sa m rele yon demateryalism an sentetik, petèt se pa sa lide pou ke n ap devlope la. Men pa kont, sa pou m moutre w se ke nou teni kont de reyalite ekzistansyèl moun yo, men se sof ke lè n ap eseye fè analiz pou n eseye konprann li, nou rann kont ke tou, enben, sa moun yo ap viv sou le plan materyèl la tou, li gen yon rapò avèk dimansyon mistik lavi a. Poukisa nou di sa? Paske. Paske pou ou menm lavi a gen yon dimansyon mistik. Evidaman. Ou wè nou tounen nan mistisism la? Non, men se sa l ye.
Paske pou mwen, m panse ke lavi a li gen de lwa k ap fonksyone, yon lwa sibtil, ou te ka rele l mistik, o yon lwa objektif deyò ke nou moun ap gade. E malerezman, ase souvan nou teni kont de sèlman reyalite deyò a, E n ap tante pote de repons, e a chak moman, repons lan, li bloke nan wout tou. Donk kounye a, nan apwòch la, se kòman pou ke nou gade rapò ki genyen ant lwa sibtil ki kondisyone lavi a e lwa objektif, syantifik, deyò yo, ke nou tout nou wè ki preokipe n nan, Ki rapò ki gen ladan yo? Kòman gen yon detèminism ki kapab konstwi, ki pèmèt ke, enbyen, nou enfliyanse lè, lè prensip sibtil, pou ke nou rive pa konstitiye leleman objektif deyò pou nou kapab fonksyone nan yon reyalite ki konkrèt. Donk, se konsa nou eseye fè apwòch la, donk nou pa nan, e sa k fè n di w, nou pa nan mistisism an di pa rapò Men ak. jisteman, e men, lè m tande byen sa w di a, malgre tout prekosyon, Ou pran yo ofèt sa nap eksprime la son kwayans nou kwè ke gen atan kitem fini nou kwè ke gon imanite ki gen paradigni e ke nou rele afro ayisyen E ke son rekonsilyasyon de lètr, m ta di ayisyen, avèk fondman nannan sa a e ki soti an Afrik la ki pèm pou pèmèt endividi a atenn yon libète. Sa m tout sa m rezime la a son kwayans. Ou ka rele l kwayans, men ofèt li gen de lwa syantifik ki eksplike l. Pa egzanp, lè w ap rantre nan. Gen de lwa syantifik ki eksplike sa m sot di la a? Kite m avanse.
Lè w ap rantre nan fizik kantik ki ap eseye montre rapò matyè-enèji, donk.

Sivilizasyon. Bon gen de bagay nou di la si w al pran la teyori ki fonde la franmasonri w ap wè ke pa gen dezakò avèk yon enstitisyon tankou la franmasonri si la kesyon de la spirityalite de la dimansyon spirityèl n ap jwenn li dayè dan le kris dan le kristyanis il suffirè de relire levanjil de jan alò levanjil de jan vin nan tèt ou paske n te nan yon bèl konvèsasyon yèswa avèk kèk zanmi sou levanjil de jan donk yè. Pa gen vrèman, m ta di, yon spesifisite jan nou ta vle demontre l la nan sa n ap di a. Men mwen m ta renmen vin sou yon lòt teren. Konkrètman, ki sa Kalbasayiti, andeyò de diskou sa a, pwopoze pa rapò a reyalite sosyal ayisyèn nan? Epi yon lòt kesyon, Ou wè afè de nwa, de blan, de bagay sa yo, mwen m panse gen anpil lyen, gen san dout bokou plis lyen ant yon moun blan k ap viv nan sistèm kapitalis la, nan de kondisyon anba sosyete a, ke avèk avèk yon moun k ap viv nan soyete ayisyèn nan anba sosyete a, ke ant

An n gade yo pou wè. Tankou si n ta pran fwaye enspirasyonèl afriken yo, w ap wè epistemè. M renmen yo a, wè ou wè li yo.
Lè lòt gen pwoblèm avè l, se e ou k ap gen pwoblèm.
Lè l di fwaye sivilizasyonèl yo, m antiyèman dakò. An n gade fwaye sivilizasyonèl. Nou pa gen pwoblèm.
Men an n rete nan sa. Tankou an n gade sa Tchèlou di. An n gade sòk la.
Sòk yo. Sòk yo devlope an tèm de m ta rele l rezon, larezon oubyen epistemè yo devlope a. W ap wè Moun sa yo pa gen pwoblèm avèk mo sa a, mistik, lenvizib. Donk gon konstriksyon sosyal, imèn moun sa yo fèt ke yo pa gen pwoblèm avèk lè yo di lenvizib, lè y ap pale de, de, de, de, de aspè kote yo, ki pa touchab. Wi men se bagay ki gade yo. Non, rete la, rete la, rete la. Men kounye a lè w ap gade. E pi Stemèk devlope nan fwaye sivilizasyonèl grèk, women, tanke latinite a, w ap wè li chita sou yon kesyon deyò. Donk, le deyò, donk fò w gade, dayò li l objè. Donk se enpòtan, se trè trè enpòtan pou w wè sa. Donk travay syantifik la, li fèt se le deyò.
A mesye, egzajere.
Bagay la vin prèske, li vin prèske, kouman m ta di w la?

Ayisyen k ap mouri grangou a oubyen reyalite konkrèt e ouvriye agrikòl k ap mouri grangou nan lòt peyi a ki pa fòseman ki pa fòseman nwa, sa nou di a ki sa l itil yo e kouman n ap mennen nan yon liberasyon reyèl paske epa liberasyon lespri a ok gen yon sivilizasyon pwomèt nou li e genyen se nan Ginen n pral jwenn li men se yon lòt Ginen fiktif wi genyen se nan paradi n pral jwenn li. Mwen menm, tout sa a pa enterese m. Sa ki enterese m nan, konkrètman, tout sa n ap di la a, sa l itil tout moun k ap soufri nan de sistèm deksplwatasyon yo e ki jan l pèmèt chanje sistèm deksplwatasyon yo pou nou rive nan yon sosyete ki pwodui plis jistis sosyal, plis byennèt. Oke. E premyèman, sè ke nou, an tèm de pwopozisyon, dayè sitou Kalbas Ayiti, li ap travay menm sou yon pwopozisyon pou Ayiti. E Premye bagay la se ke nou nou pati de yon refleksyon ke nou fè nou nou derape peyi a pandan plis ke 200 zan kote nou pèdi wout ke n te sipoze konstwi la. E de la etan nou mande fòk genyen yon yon table rase pou ke rekonstwi leta a, yon leta ki pral favorize libète. ontolojik moun yo. E lè nou konstwi libète a pou ki rezon? Se paske premye bagay la, ann pran l sou le plan ekonomik. Donk, sistèm nou ye la, li favorize sa m rele yon rezon limitativ nan sans ke li gen yon kondisyònman sosyal kote ajan ekonomik nan espas la

Kòman pou ke nou soti lòm nan ajan ekonomik lan, nan sa n ta ka rele demach kondisyònman sa a pou ke li atenn sa m rele yon rasyonalite somatik, kote li prezan nan tout li menm, li gen yon rapò dyaletik avèk dwa pou ke li menm li detèmine egzistansyèl li san ke se pa yon kondisyònman k ap mennen l. Donk sa se yon eleman ki pral vini nan kesyon libète a. Men tou pou l rive fèt, nou di ke fòk sistèm edikatif la. yo chanje l paske sistèm nou gen la li pote alyenasyon menm paske se yon sistèm sitou ki chita sou kesyon pedagoji a. Donk kisa pou l ta di pou l pa ta pote alyenasyon? M dakò avè w ke sistèm nou gen la a pote alyenasyon men konkrètman kisa pou yon sistèm edikasyon ta di pou l pa pote alyenasyon jodi a nan peyi Dayiti? Se chita sou sa m rele yon sistèm pedandragojik Lè w di pedandragoji ki se yon melanj de pedagoji e andragoji. Nou renmen gwo mo anpil wi. Non se nap travay sou de konsèp. Donk kòman pou ke ou edike moun nan apati de eksperyans li pou pèmèt ke li menm li aprann de pwòp eksperyans li. Olye ke wap pote yon konesans ba li tou fèt pou tout yon demach de kondisyònman. Donk pèmèt ke Li se aktè de konesans li e non yon lojik entegral ki pèmèt ke li menm li rekonstitye tout, m ta di, kapasite fonksyonèl li pou l fonksyone nan yon espas de libète ki pral devlope, sa pral pèmèt ke nan, paske pou mwen li. Tann, tann, tann, tann, tann, konkrètman, non, non, konkrètman, lè w fin di sa, sa anpil teyorisyen edikasyon di l.

Konkrètman, sa w di la a gon bann edikatè ki di l, ke se swa an Loksidan, ke se swa an Afrik, ke se swa yon bann kote. E sa tout moun entelijan ap dakò sou li. Konkrètman, kouman l ap fèt la la a? Mwen menm se sou teren reyèl la m ta renmen oditè avèk oditris k ap tande yo, lè yo fin tande emisyon sa a, ke nou pral oblije fèmen toutalè, yo di bon, Sa nèg yo ap di an konkrètman men kijan l pral men kijan yo wè l sou Ayiti a e lè w ban m pwopozisyon jeneral la e gon bann inivèsitè yon bann chèchè ki di l deja e ki pa fòseman nan oken bagay afro m ta di w ayisyen se se se prèske m ta di w un élément de la modernité sèt an pwopozisyon don edikasyon ki pèmèt moun nan li menm li de acteur de son propre apprentissage teyori sa yo mezanmi se un peu monnaie courante. aujourd'hui dans le discours de de l'éducation mwen menm kote m ta renmen rive a pou paske emisyon an pral fini tout sa nou di yo la sur le terrain concret e eske l pa ta m pa konnen m pa vle awogan nan nan fòmilasyon m paske an menm tan m respekte ide ke gon yon refleksyon eee.

sosyalman, tout sa nap di la konkrètman kijan lap itil pou nou gon nou pwodwi yon sosyete ki bay mwens enjistis sosyal, ki bal ki bay plis libète de panse san ke lè endividi pa jisteman al chèche de referans nan de sistèm relijye ki pèvtèt pa nati alyenan. Tradwi sa pou mwen sou le teren de la libète konkrèt pou lèm fin fè emisyon m di monchè nèg yo vle chanje peyi a vre nèg yo se pa anlè yo ye nan mistisism yo ye se sa m ta renmen an la desann atè a pou mwen ateri pou mwen konkrètman la. Donk nou di w sa paske se se se dabò Demach la se rive pran Leta e defini tout yon lòt sosyalizasyon ki pral fè ke moun yo, yo atenn dimansyon libète yo. Donk sa se pou mwen leleman le pli konkrè. Donk se pèmèt ke moun yo atenn dimansyon libète yo pou ke w soti nan kesyon alyenasyon, nan lojik, m te ka di, kondisyònman ki ap detèmine w la. Donk se kòman pou ke nou, se sa ki prewokipasyon nou. Donk se kòman pou ke nou atenn libète total la Donk se sa ki ki preokipasyon nou. Donk kounye a ou di konkrè donk. Libète total la wi men se nan sistèm nap viv nan sistèm sosyal kijan nou pral atenn libète total nan sistèm sosyal la. Leta e pou pran avèk yon konsyans ki genyen tout yon dinamik yon ansanm de politik piblik ki defini nan repè sa a e ki pral fè aplikasyon epi ou kapab jwenn rezilta. E nou di ou meyè fason pou jwenn li, se apati kanvas sosyalizasyon an. Kòman pou n konstwi lòm nan pou ke ou kapab atenn dimansyon sa a. E enpak la, li pral sou le plan kiltirèl, kote jodi a gen yon libète de panse pou ke moun nan li otonòm. Li pral sou le plan sosyal, gen yon fòm damonizasyon, de solidarite fonksyonèl ki disponib, li pral sou le plan ekonomik, kote aktè ekonomik lan oubyen ajan ekonomik lan, li gen yon libète, li pa nan yon chema de kondisyònman kote yo enpoze l yon ansanm de chwa, petèt nan, nou ta ka rele boudje nan yon abitisman, men li genyen yon dyalektik, rapò dirèk avèk espas la pou ke li detèmine ekzistansyèl li nan sa k ap pi bon pou li yo. Donk, men leleman fondamantal se lalibète, e se sa Ayisyen an te vle Se konstwi. enteresan ke nou di leleman fondamantal se lalibète e se pa legalite.
Se pat la egalite, se la libète. Enben, wè jisteman la petèt, men malerezman nou oblije ap kanpe emisyon, ta gen yon diskisyon pou fèt paske gen de moun k ap di w leman fondamantal se legalite paske pa ka gen libète reyèl antouka a tè a la kote n ap viv la m pa konn pou afè tèt n ap pale a men pa ka gen libète reyèl tanke genyen

La libète nan latèt la, se trè enteresan men libète reyèl la, sa m ka manje, nan ki lekòl m ka voye pitit mwen, si m ka voye l lekòl, ki kondisyon travay m ap viv, tout bagay sa yo afekte libète reyèl la. Si pa gen egalite, libète nan tèt la petèt. Se sa k fè mwen wè teyori nou an kapab enkyetan. Se tankou li pwopoze yon sòt de, m ta di w, de bonè. de bien-être intellectuel, de confort dans la tête, sans passer par la transformation de la réalité sociale. E ou di sa souvan. Premye bagay se ke kesyon. Non men, kite m di w, mesye, se nou ki di. Kite m di w. Se nou ki di konsèp majè a pou nou se libète. Evidaman, paske w ap gade bagay la nan yon pwennvi marxis ki evidan, ki se dwa w. Men sof ke sa n ap di a nou menm, nou pa. Inyore la legalite. Men nou gen tout yon travay ki fèt sou legalite, men leleman fondamantal pou nou se la libète. E jisteman ou pa kapab genyen sa n ta ka rele libète san legalite, men legalite a se pa yon bagay lineyè petèt jan anpil moun konprann kote w ap bay chak moun yon bagay egal. Paske li gen tout yon lojik paske pou, se sa k fè nou retounen paske nou gen yon sòk e sòk la se leleman somatik. Donk, kò moun nan, aktivite l, kapasite fonksyonèl li detèmine ekzistansyèl li. Donk, se pa kòmsi yon se yon egalite parapò a dinamik ontolojik ou. Donk, se pa yon legalite kòmsi Leta li di enben ok m ap ba chak moun 10 mamit mayi. Non, nou pa nan demach sa a. Donk, moun nan kòm demach fonksyonèl, li gen yon kapasite fonksyonèl donk fòk

De manyè pli senp, pli klè, nou kominike enpe plis sou sa nou vle yo, sou repè yo, paske yon diskisyon sou Qu'est-ce que l'haïtianité? Ki sa n ka pwodui ansanm? Ki sistèm de panse evantyèlman nou kapab genyen? Sistèm de panse kontradiktwa dayè, miltip ke nou kapab gen. Se de kesyon ki enteresan. Pèsonèlman mwen m pa ditou pataje repons nou yo, men le fèt ke nou poze kesyon yo m panse se yon bagay ki enteresan. Se dayè pou sa m envite nou nan.

Mondésir, tou lè 2 manm Kalbas Ayiti, ke yo prezante nou pwojè Kalbas Ayiti a e vizyon, donk de bagay ki pou toujou an diskisyon. Epi m remèsye nou menm oditè, oditris Radyo Kiskeya ki t ap tande. Mèsi anpil.
Ok, mèsi.